Gade videyo sa a. Jodi a se mèkredi 8 janvye 2020, genyen lidè pitit Desalin nan ki se Moyiz Janchal ki bay yon konferans de près jounen jodi a menm kote li fè anpil gwo deklarasyon, li pale de to enflasyon an donk kè bagay yo pral pi grav nan jou k ap vini yo e li swete pèp la bòn ane konba. Moyiz Janchal ki tou pase men pran mesye opozisyon yo. ki pale de manifestasyon yo pral fè lannwit antouka Moïse Jean Charles kase met nan bòl mesye sa yo e li menm di ke mesye sa yo se chinwa yap pale pèp la pa konprann yo. Nou pa pale anpil nap envitew swiv Moïse Jean Charles nan yon konferans de près. Pa bliye abone avèk chanèl la ok pa bliye fè sa si w poko fè sa Moïse Jean Charles nan yon konferans de près jounen jodi mèkredi 8 janvye 2020 an. Maten an, nou kontan pou nou envite laprès pale ak Inter Televize pa rapò sitiyasyon politik, ekonomik peyi a. Pèp Ayisyen, ane 2020 an, se ane ki pral pi difisil pou nou. M pa vin anonse nou malè. Men m vin ban nou yon verite, ane 2020 an, nou wè sa k te pase ane 2018, 2019, si ane 2020 an pral gen pwoblèm. Pèp ayisyen, nou pral gen yon gouvènman defakto. Depi l defakto, lakominote entènasyonal pa moral politik. Yo pa ka bay kòb a gouvènman sa a. Alòske 70 pousan nan bidjè peyi an, se lakominote entènasyonal ki bay li. Lè w pa jwenn sipò entènasyonal la, pase entènasyonal la, pou l bay kòb a yon gouvènman, fòk gouvènman an lejitim. Sa vle di tout gouvènman k pral monte la yo, li p ap lejitim. Pèp ayisyen, administrasyon leta a deja nan labou, nan fatra. Lè palman an pral caduc, executif pral defacto, m pa konn si nou wè sak pral rive pèp ayisyen. Moun ki pa jwenn sèvis anndan lopital yo, leta k paka peye anplwaye, m pa konn si nou wè sak pral rive. Li pral mache avèk yon enflasyon ki gentan rive a 21 vigil konbyen. Li pral mache avèk dola ankò ki pral monte. S on ane difisil e ki pral pouse. Manifestasyon pi rèd. Se pa nou k vle fè manifestasyon, e pa sa m vin di non. Men m vin anonse nou sa k pral rive. Se gouvènman an li menm ki pral koz gen mobilizasyon sa yo. Pèp ayisyen m tande tout son klòch nan lari an, nan radyo yo, m tande dirijan yo. Men pifò nan yo, yo fè yo nan lang chinwaz. Pou li yo fow li nan gwo liv. Sèl jounalis yo ka dekòtike sak di nan gwo deklarasyon sa yo. Gen ki di manifestasyon a 8 è di swa oubyen a minwi. Men sa sa menm si yon moun timoun pil ti pèp ayisyen fòk nou konprann. Erezman se nan lang chinwaz yo fèl. Majorite pèp la pa konprann. Men m baw garanti si w ta mande. Nenpòt jounalis ki la, ke sa k nan laprès, pale, ekri, televize, yo tout konnen sa k vle di a. Men, e pa moun pou repete. Sa se yon gwo pwen. Men m vin di tou an menm tan, pèp ayisyen, m vin rasire nou. Okontrè, gen moun ki panse mobilizasyon an pran kou non. Wè kounye a, teren an, l ap libere tèt li. E se kounye a batay la pral koumanse anndan peyi a. Moun ki anndan anbasad amerikèn yo yap pyafe, pouvwa ap pyafe, la boujwazi ki pa vle peye taks ap pyafe, tonnè boule pa gen moun ki anpeche sistèm nan chanje nan peyi a, se sam te vin anonse peyi a la jodi a. Pèp ayisyen tande byen, nou vin la a poun denonse tou dilatwa kap fèt sou kesyon dezyèm lendi mwa janvye 2020 yo. Pèp Ayisyen, nou pitit Desalin, se patizan lalwa nou ye avèk prensip. Kidonk, si n te tande Jwenn Moris fè akò avèk swadizan moun parèy li yo, sa se li k fè. Men lalwa klè sou sa. M sonje m te nan Sena a. Lefètke eleksyon te fèt anreta parapò atik 95, parapò atik. 96 nan konstitisyon an, menm si w eli pou sizan, w eli pou katran, si eleksyon fèt an reta dezan, twazan, ebyen w ap pèdi nonm de tan sa nan manda w. Sa te rive m lè m te nan manda yon nasyonal uit an, m te di m p ap fè yon jou anplis, m p ap fè yon jou anprens, yon jou anmwens. Ebyen se konsa tou jodi an, pèp ayisyen, li klè, dezyèm lendi janvye 2020, p ap gen palman ankò k ap plede pran lajan peyi an, E lè gon lòt gouvènman, nou al pran tout lajan sa yo pou nou al lage l nan Latibonit e pou nou bay jèn antreprenè yo, jèn ki sot anndan inivèsite yo kredi pou yo fè pwòp biznis pa yo pou n ankouraje PME, peti e mwayèn antrepriz. Pèp ayisyen kidonk nou klè sou sa, aprè dezyèm lendi janvye 2020, p ap gen palman ankò. se yon premye pa nan batay la. Dezyèm pa nan batay lan, nou tande Nasyon Zini kwen dòk yon rezolisyon ki mande pou yo amande konstitisyon. Sèl bagay, atik 282 tire 1, atik 283, atik 284 tire 1, li pale wi, li di konsa, m ta swete blan yo tande parèy sa byen, ni palè nasyonal, tout moun k ap tande m la yo. Konstitisyon an li klè sou sa. Konstitisyon an di pou eli li bay kouman bagay la fèt. Men menm tan tou, li di yon lòt bagay. Pou amande konstitisyon an, li di se nan dènye seyans. Palman ki te an fonksyon an, men seyans palmantè lan, w ap denonse yon seri de atik, e lè pwochèn asanble palmantè a antre, e se lè sa a yo pral fè amandman an. Men, ou pa ka rive pou w di, menm sou Nasyonzini, menm sou Jovenel Moïse, pou w di konsa, ou pral chanje konstitisyon, pou w chanje konstitisyon an, fòk gen 2 tyè nan palman an. ke nan chanm depite a ke nan sena repiblik nan. Dezyèmman, fò te deja denonse atik 39 amandman yo, sa pat janm fèt. Deja li twò ta pou yo fè l. Sa vle di, pouvwa ki la pral tonbe, pa gen chans pou yo fè amandman kounye a. Dezyèmman, lè ou di w pral fè amandman an, si w pa ta abòde, ou pa ta chita sou palman an, amwenske w ta gen asanble konstityant, Depi w tonbe nan Asanble Konstitisyon sa vle di pouvwa ap tonbe. Kidonk, kòm pouvwa pral tonbe, kòm sistèm nan pral chanje, se lè sa nou menm pral genyen yon lòt Konstitisyon anndan peyi an. Men se pa nan moman sa a, en, ou pa te denonse atik yo, ou pa te pwopoze amandman an nan dènye sesyon ki t ap fèt lan, e pa kounye a w ka vin di ou pral chanje Konstitisyon. Kidonk, nou rejte. Pwopozisyon Nasyonzini yo e nou rejte pwopozisyon Jovenel Moïse la. Ki nou menm Ayisyen, li te bon pou nou te vin fè konferans sa a pou nou te di nou non sèlman pou nou di nou yon bòn ane de konba, men an menm tan pou nou rasire nou sa k gen anndan peyi an pou chanje sistèm nan, batay sa a pap kanpe. Se pawòl sa nou te vin pale avèk nou. Okontrè pèp Ayisyen, lè nou wè l fè nwa, konnen l pral fè jou. Se sa k fè nou di pou nou te pale avèk peyi an. Pou n di tout moun gade kalk yo, menm si gen lang chinoise k ap pale, men nou nou konprann nou gran timoun, nou fè dan, nou travèse lari, machin pa frape nou, nou konprann tout bagay. M ta swete peyi a konprann, lè l te fè ke san lang chinwa deklarasyon fèt, mwen m pa rive konprann, men peyi a konprann, jounalis yo konprann. Ki eski fè deklarasyon sa a? Ki eski fè deklarasyon sa a? Epi manifestasyon a minui yo, eske se yon bagay ou demako de li? Oubyen kòman ou entèprete l? Tande, bon manifestasyon fèt lajounen y ap tiye moun yo nan peyi a, epi manifestasyon fèt. Aprè midi ap tiye moun. Bon wè fè manifestasyon asoba sak pa rive? Answit oh kantite moun ki mouri, kantite moun ki blese, kantite moun ki nan prizon, kantite moun ki viktim. Pèp ayisyen chita sou lakay li pandan 2 mwa 3 mwa. Ti moun chita yo pa ale lekòl pandan 2 mwa 3 mwa pou yo chanje sistèm nan. Epi nou wè sak pase la nou pèp ayisyen. Epa pitit Desalin, nou pran responsablite nou, batay pou demokrasi, batay pou chanje sistèm nan, pa gen moun ki ka kenbe l, pa gen moun ki ka kanpe l, paske pèp ayisyen gentan pran dimansyon politik jodi a, blan pale yo pa tande, m pa ta di w se lòt moun ki ta pale yo ta tande. Kidonk, nou pèp ayisyen, batay kont sistèm nan, li pap kanpe nan wout. Sèl bagay, nou pa mande moun pou vin fè vyolans sou moun, Nou ap mande moun pou vin anpeche sitwayen nan aktivite yo. Men batay kont sistèm sa a deja se pa nan dyalòg non. Moun k ap mande dyalòg yo, nou jete bagay sa yo nan poubèl de listwa. Oh! Nèg yo gen bank yo nan men yo, yo gen tè yo nan men yo, yo gen otèl yo nan men yo, yo gen makèt yo nan men yo, yo gen palman nan men yo, epi se ti dyalòg ki ka fè remèd bagay sa yo. M ta kwè se nan lit, e pa nenpòt ki lit non, pou n kanpe goumen. Pou n kapab kontrebalanse sosyete a, pou n viv tankou moun, pèp ayisyen nou fatige nou bouke, se nan batay mobilizasyon sa dwe kòmanse. Mwen Jan Chal, kiyè aksyon sa a kòmanse a vizit sekretè jeneral OEA an Ayiti, Louis Almagro. Pèp ayisyen, depi nou wè se blan, sa k sòti anndan OEA, sa k sòti anndan Depatman Deta, Gen 5 bagay yo vin fè. Nou tout konnen depi gen rankont, se 2 enterè, enterè pa yo avèk enterè pa nou. Moun ki pi fò a se enterè pa l k ap pase. Se yo ki pi fò, enterè pa yo ap pase. Sa vle di, depann rankont sa yo ou pran. Lè w tande sekretè deta oubyen moun soti nan depatman vin ann Ayiti, ou tande lidè politik al chita, epi y ap vin fè deklarasyon gwo gòj, se pa vre. Yo pa fouti di sa ki te pase nan reyinyon an. Se kounye a pawòl ki te pase nan reyinyon an ap kòmanse soti, yonn pa yonn.

E n ap raple w tou genyen 4 jenn gason ke bandi ak zam tire nan ki ta pral Kabarè donk mesye sa yo ki pèdi lavi yo e gen yon kamyon tou bandi te vòlè nou pral envite w swiv vrèman yon pwòch youn nan viktim yo k ap eksplike kòman sa te pase. Vil Maten an genyen 4 moun ki te abò yon kamyon machandiz an direksyon Kabarè. Bandi detounen kamyon nan yon premye tan e touye 4 moun ki te ladan yo. Donk tout moun sa yo mouri ak yon bal nan tèt. E nou pral pale avèk Eder Joseph, Eder Moïse ki li menm se gran frè a Camison Moïse ki youn nan viktim yo egalman. Eder ki pa an Ayiti men ki genyen de eleman enfòmasyon e ki ap pataje tou ak nou sa li konnen de sa ki rive an. Bonjour.
Bonjou Guerrier, bonjou ka radyo karayib m salye nou. Wi, nou nou konprann nan ki sitiyasyon ou ye men kanmenm ou te dakò pou w pataje ak nou sa w genyen kòm enfòmasyon sou sa k rive a. Kisa w konnen? Bon, pa gen twò gran choz, jis se pandan m vin sot travay epi m desann machin mwen m ap rantre lakay mwen epi madanm mwen rele mwen li di m ke li gen yon nouvèl pou mwen epi m desann machin nan epi m di ki nouvèl ou gen paske m Ou konnen m gon ti pitit ansanm avè l, m konnen kèk pwoblèm ki genyen pase frè m nan tou dènyèman m te pale ansanm avè l, m toujou ap pale misye, m di misye gon seri de bagay pa eseye fè yo, pa ba misye, m ap fè tout mwayen isip pou l antre w, ou pa bezwen bat kò nan afè machin. Kounye a lè m antre madanm mwen rele m li di m ke wi yo tiye Camison no 70. Misye se youn nan dènye pitit papa m, misye p ap fè 2 jou 3 jou pou l pa mande m frè m kòman w ye. M te gen pou m t al Ayiti depi pou desanm. Malgre pwoblèm sekirite Ayiti, m pa ka ale. M gen tan achte yon pakèt bagay. Lè m bay misye apèl videyo, m ap montre l sa m ap met nan malèt pou li lè m lè m al Ayiti. Kounye a m di, Frè, pwoblèm peyi a twò grav, m pap pran chans m al desann Ayiti. M ap prete pou ou lòt pou gad vakans m ap pote ba yo pou li. Li di m, Frè, pa gen pwoblèm. M gen yon ti pitit Ayiti. Depi ti pitit la wè misye. Se kòmsi se mwen l wè. Konprann? Yo dekri l anfen m pa wè ki jan m te ka esprime m ankò paske sa vrèman di. Vrèman di. Anpil vre di. M pa ka plede, m pa ka m pa renmen w ni men mwen sèlman ka viv Boston pi lontan m Florida. M pa ka sipòte doulè sa ankò paske m wè yon peyi se sèl Ayiti ou konseye de jèn. Gason kap mouri kò nan kondisyon parèy konsa. Frèm nan son moun ki te renmen travay, se pa moun ki renmen m voye ba li, li di mèsi m pa voye ba li, li pa gen, li toujou vle pou lajan nan pòch li, li pa vle fè nenpòt bagay jis li, li pran yon machin lal depo, lal depo yon machandiz nan zòn katrè, senkè, nèg san fwa ni lwa, nèg yo tiye 4 jèn gason, 4 jèn gason, nèg yo pa nan bgy avèw, yo pa nan anyen avèw, depi ou etid, ou etèn laviw konsa.

Chak fwa Domi di m padone madanm mwen pou l bay misye manje mwen chak jou pou misye rive lòt bò a madanm mwen misye di madanm nan pral lave l madanm mwen di 70 pa bon Camison pa ale malgre sa l ale m tèlman pale misye li vin di li pap nan bagay sa ankò kounye a li vin rive nan moman li fè l pou m pa konnen pase konnen depi m pale avè l map rale zòrèy m pale l twòp men jounen jodi a 7 yè 7 janvye e sa e kado sa l ban mwen pou ane 2020 Dakò donk 70 lan se sou wout nasyonal la se sa? Yè sou wout nasyonal lè w fin kite kafou wout nèf wap desann. Lè w pral pran lame frape. Ok ok uhmm.
Sa vreman fem mal mpa mpa gen ase kouraj anko denye fwa m sot ayiti e frem nan vin depozem èpòt m gon kob nan menm wi m di frem met sa nan poch ou non paske m prale m poko konn kilè map tounen.
Dako ok dako men mèsi anpil Eder nou pa vle kenbew trop ak anpil emosyon men mèsi anpil frem.